Vin gade. Sak pase chouchou.
Vin gade pou wè. Ohh Haiti wi. Haiti pa tout tan nan pwoblèm. Ohh on dirè nap gen yon bon gouvènman mesye. Vin gade. Pou ta renmen ta gen yon bon yon lè yon yon dè dè lidè solid pou ki konprann ke peyi a e peyi yo li ye pou yo fè yon bagay enpòtan pou peyi a paske sa ohh sa kap pase menm bebe vin gade. Vin gade. Vin gade.

M te tande Tousen, Kaka Lamò, e, e, e, e, kòman di sa a, tout mesye yo, Aleksann Petyon, e, e, e, kòman Anri Kristòf te mete l menm jan avèk mantalite sa w ap di m li la kounye a. Lè konsa m pa t ap lib. M t ap nan esklav cheri. Hein? Ou bliye gwo batay Dezètyè ke mesye sa yo fè, hein, nan Bwakayiman pou yo kapab ba nou endepandans jounen jodi a la?

Henri Christophe, tout lòt nèg ki te konba pou Ayiti, ki te fè gran lit pou Ayiti yo, jiskilè n ap ap di yon mo pou peyi Dayiti ankò? Paske nou wè tout Ayisyen ki egziste kounye a, y ap defann pòch yo. Majorite Ayisyen, y ap defann pwòp tèt pa yo. Yo pa vle defann peyi Dayiti pou yo mete. Pou yo chanje tan figi peyi dayiti yo pito pati lwen yal nan lòt peyi al fè byen nan lòt peyi men peyi dayiti yo bal do. Pito fè byen nan peyi ici ke ayiti. Ayiti wap fè byen ayiti lè w fin fè byen apresa dyab manje w. Dyab manje w wi. Mwen konprann sa, m dakò a reyalite a. Men ou pa wè se paske peyi dayiti se plis chomè k genyen, se plis chomaj. Enh epi ou gon pakèt bann chomè sa vle di mwen menm ki se gason dayiti mwen se mwen son chomè mwen pa gen travay ou an m paka jwenn travay sak fè sa se paske lidè ayisyen yo depi yo vini yo just pran yo just pran pitit sòrèt la yo manipile l fè l ap fè manipilasyon fè l ap kraze brize epi yap ba yo ti bouda monnen epi yo menm yo bliye si genyen

Kidnapin non mwen tap antre nan kidnapin m pa fèt pou sa m pa fòme pou sa men mwen di w m tap mete tèt mwen nan yon lòt travay mwen tap di mwen antre tèt mwen nan kidnapin ou wè paske mwen konnen ke m pa dwe fè yon bagay hors de la loi fò m fè bagay kote la loi asepte e m tap travay menm lè m konn ayiti pa gen travay m ta pito al jete fatra pou moun pou m viv e lè m te ayiti m tap viv avwa ayiti.

Koman tou?
Sa fè plis wi.
Pouw kanpe jounen jodi a ou diw pa ayisyèn M pa ayisyèn. Ew dim pa di w ayisyèn Non. M pa di pitit ou ayisyèn Non. Sa vle di fè mwen pa ayisyèn.
Wi. Ooh. Se vre konnen m vrèman pa renmen mantalite w genyen an. Poutèt Ayiti se pa nou li ye. M vle w chanje mantalite w.

Kòman wap di pa Ayisyèn nan? Mina maldito, yo soy dominicana, yo no son haitianos. An ou pran dim maldito kounye wap poko dominiken nou wap pale español kounye avèm e se lang manman nou ak papa nou wap pale la kreyòl wi wap dim maldito e wap dim tenten sa vle di ou pa ayisyèn.

Avèk tout lòt konbatan yo te lite pou nou, pou jounen jodi a pou nou te retire chèn nan pye nou, chèn nan kòyòt nou, malgre Ayisyen gen chèn nan sèvo se vre, men atansyon, gade jan m ap rezone la, se san so gen gen menm chèn nan sèvo a toujou. Hein? Pase gen majorite Ayisyen gen chèn nan sèvo, menm lè pa gen chèn nan men, pa gen chèn nan pye, men yo gen chèn nan sèvo, m dakò, men s ap fè sa ou menm pou w ap inyore peyi w la pou yon lòt peyi pou w di w se nan pitit tè sa? Hein?

Bon, prefere m kite la pou pèt mwen Si m kontinye ap eksplike w istwa peyi nou se fache w ap fache Prefere m kite la pou ou Mari Ou tande? Prefere m kite paske w ap di w pa ayisyèn e m konnen se ayisyèn ou ye, pitit ou se ayisyen, mwen se ayisyen Ou di, kisa w ye?
Se djo moun Sorel Diana. Djo sò Dominicana. Sorel Dominicana? Si.
Ou se Dominiken?
Si. Ooh Jezi. Yon bèt menm hat ak onyon. Men Ayisyèn nan ap kouri pou lonbraj li wi Dessalines, Toussaint, Capois. Men lap kouri pou lonbraj li wi. Sat fè sa? Se paske nou menm Ayisyen nou pa renmen tèt nou ansanm. Se paske nou menm Ayisyen lè nou konnen nou pral opouvwa. Nou konnen se pòch nou pral plen nou pa konnen pral lite pou peyi nou toujou leve pou freskan figi peyi nou toujou byen bèl hein pou nou mete pou nou ki kòman di sa pou nou travay peyi nou hein fè ti kilti pa tè.
Se pitit sòrèt la nou ye ayiti se manman nou li ye hein Drapo Ayiti, se pou nou l te koud, ble e wouj. Ou tande? Kakim fè w koud drapo a, ble e wouj se pou nou. Pou ki sa n ap pran drapo peyi nou, nou pa bay sa enpòtans, epoutan nou bay lòt drapo enpòtans. E pou jounen jodi a, ou kanpe ou fè m konnen ou pa ayisyèn. Tonnè, ou kòmanse nève m, a sispann tenten Ayiti w ap pale m la ou menm.

Jan w ap pale a, ou defini sa.
Dodo ale deja.
A depi ale jodi a menm. Dodo ale deja. Wi men jan w, jan w, jan w di m nan m konprann. M ap fè w wè, m dakò tou sa k ap pase Ayiti yo vrèman yo lèd, men si m ap fè w wè yon rezonman, se Ayisyèn yo pa t ka di nou pa Ayisyèn. Hein? Fini sa m di w la. Sa vle di, kounye a, kounye a lè mwen di mwen prale a, ou vle m fè malèt mwen pou m ale, pa vre? Sa vle di paske ou gentan konnen ou gen lòt moun ki. Pou mwen Dodo ale deja.